Felisitasyon, bwavo. Men poukisa nou menm nan depatman Nòdès, spesyalman nou gen CP Fritz Jean, nèg Sentizann, e mwen menm pèsonèlman mwen te toujou klase misye kòm rezèv pou Ayiti an matyè de konesans, rezèv pou le Nòdès an matyè de konesans. Men jodi a mwen wont, mwen desu. Mwen wont mwen desu paske Fritz Jean li vin la a li vin inogire yon lopital de referans li chanje non an. Oh li chanje non an? Li chanje non an li retire non an avèk konplisite ekip li li chanje non de referans la kòm kwa ke Trou du Nord gen yon lopital de referans men se kwa sa a se kwa sa a Trou du Nord se awondisman ki gen ladanl Tèyewouj kòm komin Sent Tizann kòm komin, Gran Basen kòm komin, Plas Kòkòl kòm komin. Sa vle di se awondisman Twou di Nò a ki t ap genyen lopital de referans. Avèk yon espri de mèskinri, yo di non, pa ka gen de lopital de referans. Men sa ki yo twou a, moun ap mouri chak jou ladan l avèk pitit nan vant yo. Chak jou, menm yon ti blese w genyen, yo voye w Milo. Epi nou rele l lopital de referans. Pa menm genyen twal gaz. Epi nou di nou direktè depatmantal sante. Mwen menm mwen toujou di l, m ap felisite bon bagay. M ap felisite moun ki gen espri dekip. M ap felisite moun ki konprann ke yo la pou yo defann pèp. Mwen menm, kòm ansyen depite. Yon moun ka gen pwoblèm avè m jan ou konnen, jan ou kapab. Men mwen menm, antre ank mwen t ap sipòte Prezidan Jovenel Moïse paske m wè te gen yon vizyon laj. Jodi a, si Fritz Jean ki te kont Jovenel Moïse avèk tout ekip li ki t ap veye Jovenel Moïse nan kafou chivri pou te arete l paske yo di l ap sove ale Sendomeng, jodi a se yo ki pran plezi yo pou y al inogire an katimimi avèk yon espri kokorat, avèk yon espri meprizan sa ki la a kòm yon gran. Patrisann pou le Nòdès, ebyen ou fèl konsa a, Diomède sak nèvem nan, wap pase Tò a a kèlke mèt de wout nasyonal nimewo 6 la, lopital la sitiye, ou pa fouti konnen gen yon bagay kap fèt la, e le pire menm moun ki limitwòf ki rete nan vilaj ou a jis tèye wouj la avèk pòs enspeksyon dwàn ki nan zòn nan yo pa konnen si gen yon inogirasyon kap fèt.

Yon gran homme tankou Baka Baka pale w mal paske w fè valè ou fè valoir pou moun okay avèk inogirasyon ke ou te fè avèk airport Simon Bolivar men nou menm nan depatman nòdès nou pa gen moun mwen m di sa chak jou mwen m pap janm sispann defann le nòdès paske toutan bouch mwen poko fèmen bouch mwen poko zipe nèg yo poko touye m map toujou kritike sa ki pa bon e map felisite sa ki bon. Paske la a, mwen pa ka aksepte yon bagay konsa. Malgre si Voltaire pa prezan, Fritz Jean fè ekri non Leslie Voltaire nan plak la. E si w al tande diskou Fritz Jean, menm yon fwa li pa repete non inisyatè gran travay sa ki fèt la. Men se mechanste, se egoyis, se legosantrism. Sa yo fò nou retire yo lakay nou. Lè nou gen dwa sa nou dwe met an valè. Se tout moun pou ki mete men nan pot la. Li vini avèk konsèy de moun. Byen mwen kontan. Sèlman m ta swete ke avan 7 fevriye li degaje l, li bay moun lèt sa, li bay moun yo yon bòn lèt ki nan men yo, lèt de travay ki valid. Se pa yon pachemen ke li ba yo pou te kapab makiye sa l t ap fè a. Li vini, te gen yon sitwayen, yon ansyen depite, yon doktè de gran non, de grand eksperyans ki te gen yon lèt nan men l. emane de minis sante Sinal Bertrand, ebyen yo enstale yon nouvèl direktris. Pa gen pwoblèm, mwen pa gen sa m ap diskite. Èske patnè ki te gen beki nan men l nan? Ki te gen beki nan men l nan? Ansyen depite Gérald Pierre. Se pa sa m ap diskite. Se pa pwoblèm mwen sa. An son ansyen depite? Se yon ansyen depite.
E li gen yon lèt nan men l depi konbyen tan ke minis sante a te ba li. Li te vin anfas direktè depatmantal sanitè Nòdès la, doktè Jean Clement Dorsainville. Li te vin anfas li pou te menm pètibe seremoni an. Vwala. Sa se, sa yo se, sa yo se makakri administratif ou t ap rele yo.
Kòman w kalifye sa k pase a? Non, bon, mwen pa diskite sa pou yo pa di ke mwen gen yon apatenans, mwen gen yon enterè. Se pa la m ye. Mwen menm, sa m ap diskite a, se ke yo fè Nòdès rate yon opòtinite pou te vann tèt li avèk gran chedèv sa a, avèk patrimwàn sa a. E mwen kalifye sa kòm dè egoyis, dò kòm dè moun ti sèvo, moun ki reflechi nan menm si moun nan gen dè doktora, moun nan gen dè papye anba malèt li, men wap gade moun nan, li piti piti devan zye w, paske li pa reflechi ase. Men lesansyèl sè ke inogirasyon li menm li fèt e m m kwè ke lopital la tou operasyonèl. Lesansyèl se sa ke. Non, non, li pa operasyonèl.
Li poko opera. Sa ki tèlman veksan. Li poko operasyonèl. Sa ki tèlman veksan, ekoute Guillaumet. Sa se tèlman veksan. E Fou Jan li vin inogire lopital la nan fason li vin inogire l la, menm minis sante a pa t okouran. Oh oh! E Ou de serye? bòn sous, de bòn sous, minis la konprann sa k ap pase la a, paske ou konnen se yon CPT de 9 nèg ki ap travay pou ti ekip pa yo, ebyen minis sante a li di ke. Kòm doktè, li pa ka aksepte sa ki fèt la, l ap prepare pou vin fè yon pòt ouvèt e lè sa a, ofisyèlman, l ap rann gran chedèv sa a, patrimwàn Nòdès sa a, operasyonèl. Lè sa a, ebyen, l ap vin fè jounen pòt ouvèt la avèk. Men l rekonèt inogirasyon an fèt kanmenm. Li pa bon, e bon, nou pa ka sòti de la. Li fèt nèt, li mal fèt men li fèt nèt. Daprè ou menm, e poukisa se konsa l fèt? E sa k fè m di w ke Nòdès rate yon opòtinite an or pou te vann tèt li kòm depatman jiska prezan ki pa gen renome bandi e gen anpil moun toupatou vin rete ladan l. Jiska prezan nou se lidè nan depatman an, nou ka vann li tou. Non, mwen menm se sa m ap fè, se sa m ap kontinye fè. Dayè, depi nan konstriksyon lopital la m te kòmanse vann li. E jodi a, moun k ap chache vizibilite pou lopital la, se yo k ap di ke se pa vre, se chowòf, se bezwen nou bezwen tè pou bay Jovenel Moïse vin plante patat. Jodi a, se yo menm k ap chache vizibilite. Mwen menm, avèk lòt moun ki te goumen pou teren an, ebyen nou kontinye ap travay pou ke nou menm nou vann lopital la e le jou ke Doktè Sinal, minis sante a, ap vini, e lè sa a, mwen kwè ke laprès nasyonal laprès entènasyonal ap prezan epi pou yo vin konstate avèk de nawè yo kisa nou te rele lopital de referans la e pou ki rezon Jovenel Moïse avèk ekip li te di ke li ap dote depatman Nòdès de yon lopital de referans. Kote lide a soti? Yon moun tankou a majistra Nadège m pat wè prezans li. Sa vle di kisa pou ou menm? Se sa m ap di w. Se yon desepsyon total. Se pa sèl majistra Nadège ou pat wè. Èske ou te wè ansyen senatè Walmik? Ebyen, èske ou te wè ansyen depite Jovenel? Mwen menm, Lamèri Tèye Wouj te envite m. M di non, piske nou menm nou nou an pòs, nou ka ale asiste simagri a men Jovenel Louis p ap asiste simagri sa. M pa wè mwen ka fè bay lanmen avèk de nèg ki reflechi nan longè tounen yo, ki vin ki vin ap fè yon bagay ki pa reponn a sa bagay la ye a. Mwen vwala se pwoblèm Jovenel Louis sa. M pa gen pwoblèm moun yo mete nan pòs dayè fòk moun yo travay se sa k fè mwen me egzije mwen egzije premyèman yon bòn jesyon de lopital la pou materyèl sa yo ke pèp taywanè a li yo fè sakrifis yo fè nou don yo fè nou kado de gran èv sa lokal sa batiman sa yo fè nou kado pou ke nèg pou ke mesye yo pa pran pa fè bòn jesyon de li. poum tande ke pa bann yo ale nan klinik yo nan lopital yo poum tande aparèy yo ale nan lopital prive yo e se yonn nan rezon yonn nan rezon e map pwofite mikwo radyo kanari FM jounal express 7 è map mande ISTC ki nan gran nò a pou voye je gade inogirasyon ki te fèt la paskem konnen ke gen anpil kòb ki te depanse ki soti nan kès leta. Direktè a te prezan wi. Se machann chabon.
Direktè a te prezan wi. Machann patat. Direktè a te prezan wi. Machann patat wi.
Direktè a te prezan wi.
Evens Fils te prezan wi. Vwala. La wè ke, la wè ke avèk de zye l ki sa k te fèt la. E, m ap ri ke menm yon kolasyon pa te bay. E si te gen yon kolasyon ki te bay li te vini an reta. Sa vle di pat genyen dilijans pou te resevwa yo. E se yon desepsyon total. Menm anbasadè Taiwan nan pa pat resevwa. Or, nan tout evènman sa yo, fòk yo toujou prevwa yon bifè pou resevwa moun yo paske moun yo fin pèdi tan pou fè yo e pou resevwa yo. Pat gen bagay konsa. Si te genyen l, li te an reta. Sa se enfòmasyon m gen de bòn sous. Faute la mairie avec DSNE?
Bon, mwen menm, m ap mande ILCC, m ap mande Lakou Sipèryè dè Kont, Voye je gade sa ki fèt la. Gen kòripsyon? Paske m genyen de bòn enfòmasyon, m konnen de bòn enfòmasyon, Gen soupson de kòripsyon? se gen anpil kòb ki soti nan kès leta pou te vin fè simagri sa. E m pran angajman, mwen m di yo sa deja, lè pou m sispann pale, se lè yo elimine Jovenel wi nan depatman Nòdès. Eske jan w pale la, gen moun ki ka fè kwè tou se yon pwoblèm pèsonèl ou gen avèk Fritz Jean? Ki pwoblèm nou? Se. Ou tande m byen wi Guiomette, mwen di ke, mwen di ke se yon moun ke mwen menm, Pèsonèlman, mwen te toujou ap di nan tout emisyon radyo m pase, misye se te yon rezèv entelektyèl pou peyi a e se te yon rezèv entelektyèl pou le Nòdès. Ebyen, mwen di ke se evènman sa ki pase la a, avèk pasaj li kòm kòdonatè, nan cpt a ki fèm konprann ke misye son nul. Ahh wi la m dakò. Lè w la ok wi. Ki fèm konprann misye son nul.
Sa misye panse a otomatikman mwen wè prèv. Se o pye di mi ke w pap konnen yon mason. Alò ke pa poze w aksyon pou le Nòdès de manyè patikilyè men pou le peyi de manyè jeneral li ka fè yon bagay. Ou ka raple nou sa? Raple pèp ayisyen an kisa l te fè lè l te tap kowòdone kpt a. Ebyen Se linik linik kòdonatè wi. Pandan 5 mwa a li pa te li pa t òganize plis ke 2 e konsèy dè minis wi. E li pa te gen chans fè anyen pou moun te kapab note ke kòdonatè Fritz Jean te fè yon bagay pou peyi a non. Si si manti yo ka demanti m avèk prèv. Epi djay de gèy tap pale de li a. A tèl pwen li tap kritike, li tap kritike, li pa douvan e poul di, li te nan yon emisyon radyo lap kritike ke lè li te kandida, lè li te kandida pou premye minis, depite pate votel, me rezon, me rezon, me rezon, yon pakèt pipitcha, yon pakèt radòt. Sa yo se radòt, se pipitcha. Men kòm moun, kòm gran entelektyèl, mwen rekonèt ke se yon gran entelektyèl. Genlè se yon nèg ki rankinye li ye tou. Mwen rekonèt ke se yon gran entelektyèl. Men kisa sa sèvi peyi a? Kisa sa sa di ekip ou? Bon le pire, mwen konnen ke de bòn sous ke pi fò moun ki te nan ekip lan nan depatman nan depatman Nòdès, yo divize avè l. Yo vire do ba l?
Yo vire do ba li.
E nou t ap gade, nou t ap gade dènyèman sou sou sou sou sou rezo a, ke yon ti pon, yon ti pon an bwa ke dlo te pase, yo di me me èv me èv kòdonatè a. M pa di se vre paske m pa pran plèzi nan bagay sa. Men an reyalite, se pou montre w ke moun ke m te panse de li a, e m twonpe! Mwen ta ka di ke pandan pandan gen venn konbyen mwa nan CPT a, li janm tande Jovenel Louis pale de li ni anyen. Men sa ki fèt la lakay mwen an, li estomake m, li enève m. E se ki reyaksyon manm popilasyon Tè Wouj lan menm apre inogirasyon an? Se vre ou menm ou bay ou bay reyaksyon pèsonèl ou, men kounye la ki reyaksyon moun Tè Wouj? Desepsyon total. Yo pa t okouran. Alò ou panse ke Guillaumette, kòm ou di m ou te parèt nan lye a, ou panse ke popilasyon Tèrye-Wouj la ta va okouran de inogirasyon gran patrimwàn sa lakay yo ke yo pa te debake an foul? M ta panse sa tou.
Vwala! Bon m di w moun ki nan vilaj la pa t okouran. Ò wè se yon kloti ki separe lopital la avèk vilaj la.
Alò wè m ap montre w lide, m ap montre w lide grand. e prezidan Jovenel Moïse avèk tout premya dam nan. Si w gade yon konstriksyon k ap fèt nan do lopital la, eben se yon lekòl de petit enfance ki t ap konstwi. Wi, ak ta konstwi l. Sou demand ansyen depite Jovenel Louis, mwen te mande gouvènman an pou yo konstwi yon lekòl nasyonal pou vilaj la, eben gouvènman an di yo dakò pou konstwi l, men y ap konstwi yon lekòl ki rele petit enfance de preferans pou ki pèmèt yo pran timoun yo nan vilaj la de bas âge epi pou monte avèk yo. A ki nivo l ye? E yo pral montre timoun yo tout yon seri de bagay atizanal, jaden, tout bagay sa yo pou pèmèt ke timoun sa yo, yo moute avèk tout konesans kiltirèl yo lakay yo. A ki nivo travay Men pwojè sa a? malerezman, malerezman, sou gouvènman Ariel Henry a, ebyen, tout bagay te fouti. Vin pran CPT sa ankò, yo pa fè anyen avèk èv Jovenel Moïse te kòmanse yo. Mwen m ap di pou listwa e pou laverite, lopital sa rive konkretize jodi a, se paske yon goud pa soti nan kès leta, se paske se anbasad Taiwan ki ap finanse l de baz lopital la a ekipman lopital la. Men si se gouvènman ayisyen depi sou gouvènman Ariel Henry a rive pran nèg CPT sa yo, yo pa t ap fè anyen. Poukisa yo pa manyen izn alsat ki nan kafou jezi a? Lòt yo jou m te gade yon ti magri ke fridjan t al gade marion pou kisa w t al gade marion pandan w te di nou se tou kana. Mwen te pou m di nou ke jodi a memwa m fidèl e memwa m tenas. Prezidan Jovenel Moïse pa te bon paske li pa tap fè anyen li tap kraze peyi a jodi a ebyen se èv li ke nou kenbe pou nou fè simagri pou nou fè bagay wonte. Pou chache vizibilite pèsonèl yo. Ti bagay koudou ti bagay vizibilite sa paka baw vizibilite popilasyon ayisyèn nan konnen ki moun ki te fè sa e li te konnen konpòtman mesye sa yo anfas Jovenel Moïse e pou m fini paske m pwal nan yon fineray mwen map di sa jodi a si nou wè etranje Pèp ameriken oubyen gouvènman ameriken, gouvènman Kanada di ke yo sanksyone depite Jovenel Louis, pèsonn moun pa rale pou mwen. Paske m te konn nan konplo avèk yo pou m kraze peyi m, men jodi a yo fache avè m, yo sanksyone m. Pa rale pou mwen. Ti. Bon lajounen.
Efektivman, jou ki te 30 desanm 2025 la, mwen te apri ke se va inogirasyon Lopital de referans de Terye Wouj ke le feu prezidan Jovenel Moïse avèk ekip li te batay anpil pou ke li te dote depatman Nòdès e d'une façon particulièrement e komin Terye Wouj yon lopital de referans ki kapab resevwa e anpil ka. Pa egzanp, se lopital de referans sa a ki sanse ta pral resevwa referans, de preferans, de moun ki soufri de avc. Alò Guillaumet, yon lopital de referans ki te soti nan imajinasyon regrete memwa Prezidan Jovenel Moïse avèk 150 li, m pa bezwen di w ki kokennchenn èv, travay sa ye. E pou m byen di w jodi a, pou lwistwa e pou laverite, rezilta travay sa a, li pa date jodi a. Paske gen anpil peripesi. Gen moun ki pase anpil mizè. Gen moun popilasyon an pa t konprann. Gen moun tou ki t ap jere espas la, ekip moun yo rele ti plantè yo, ke mwen toujou e akonpanye yo e felisite yo nan demach pa yo. Yo pa ta rive konprann. Gen moun ki te menm di ke espas la se bezwen nou bezwen bay Prezidan Jovenel li avèk tout Martine Moïse, ex premyè dam, espas la pou fè jaden, pou plante patat. Men nou menm ki te otorite a lepòk, nou te konnen travay ki pral fèt sou teren an, se yon travay ki pral o benefis a popilasyon ayisyèn an jeneral e pi presizeman Pèp Nòdès la avèk sikonskripsyon oubyen awondisman e Twou di Nò la. Ebyen, travay la reyalize. Se yon pwojè ki finanse dirèkteman pa Anbasad Taywann. Se pèp Taywanè a ki finanse lopital sa a. De baz konstriksyon an a dote lopital la de ekipman. Yon lopital ki genyen 50 li ladan l. ki pral resevwa anpil ka ke nou konn gen pwoblèm pou yo, se Sendomeng nou kouri ale. M ka site pa egzanp, lopital la pral dote de yon sistèm dyaliz modèn. Se yon lopital ki pral genyen plizyè sal chiriji, sa nou rele sal operasyon. Se yon lopital ki genyen ladan l yon espas kote elikoptè ka desann pou lè ke gen yon ka grav. sa ijan pou ke elikoptè a li menm li deplase de yon lye a yon lòt pou al chèche ka a, pa egzanp yon aksidan ka fèt Wanament epi elikoptè a deplase rapid al pran aksidante yo epi vin avèk yo pou sove lavi yo e lè sa a nou pa p bezwen antre Sendomeng pou yon ti pyè kase, pou yon ti tèt frape nou t ap gen tout sistèm nan la e m ap di pou popilasyon an tou nan konsepsyon lopital sa a Li te deja gen koperasyon avèk de medsen e an o Bèljik an Almay ki tap vini konsekans te vin fè de zoperasyon epi fòme de doktè andan lopital la e yo menm lè ale epi doktè sa yo kapab fè menm travay sa yo. Se pou di w ke jodi a lè ke mesye dam Ekip Jovenel Moïse la te bay lopital la pote non Lopital de Referans. Se pa yon lopital kote sèl pote non an pou non, men se yon lopital ki t ap genyen tout ekipman solid ladan. Mwen di l avan, m ap redi l ankò, 150 li. Pou moun ki nan domèn medikal la, yo konn sa sa vle di. E, m ap presize, se yon lopital. ki pa te egziste deja nan gran Nò la, pou m pa di li depase lopital jeneral nan Pòtoprens. M pa kwè ke lopital jeneral nan Pòtoprens genyen 150 lit. Men sa nou gen la, la nan komin Tèrye Wouj, ebyen li se yon lopital a 150 lit. Kesyon poze m nan Guillaumet, Se pou rezon sa ki fè ke mwen fè ti rale sa. Malerezman m pa gen ase tan pou m eksplike w tout detay de lopital la paske mwen m genyen yo paske mwen menm se yonn nan pyonye ki t ap goumen anpil pou ke zòn nan te benefisye lopital la e m pa di se sèl mwen, gen lòt otorite ankò ki te nan batay sa. Jodi a, m pa gen pwoblèm paske nou konnen sa egziste, se kon apèl la kontinite de Leta. Prezidan Jovenel Moïse te inisye aktivite a ebyen li pa la ankò malerezman se asasine menm nèg sa yo asasinenl ebyen moun kap genyen pou ranplase prezidan an ebyen se yo menm pou kapab inogirel e depi yo inogirel ebyen travay la se yo ki fèl se l'histoire de l'etat se se paske kontinite de leta paske leta paka kanpe leta pa stati leta son dinamik li pa statik. Men, kòman w ka konprann, Giyomèt, nan depatman Nòdès, nou gen yon gran chedèv konsa, nou gen yon gwo patrimwàn konsa, nou gen yon gwo travay konsa ki fèt nan depatman Nòdès ke nou pa abitye gen bagay sa yo, pou mesye yo pwal inogire yon lopital konsa, epi se an katimimi, se nan chanm fè nwa, se an kòken, epi le pire, Menm la grande presse pa okouran. Yo pran kèk ti zanmi yo, m pa kwè ke yo te envite jounal Radyo Karayib, Canary FM. M pa kwè. Paske si yo te envite jounal Express, Canary FM, m kwè ke m t ap tande l nan jounal la. M ta pwè yo mèt afiche dè imaj ekstraòdinè. Moun yo pa t envite lagrand près, pa tande kòrespondan radyo Nòdès yo ki nan Pòtoprens bay li. Sa vle di, lagrand près, opinyon nasyonal la pa te okouran. E se sa ki fristrasyon m. Le Nòdès rate yon opòtinite an nò pou vann. Lopital la. Sikonskripsyon Tèrye Wouj la. Awondisman Twou di Nò la, kote lopital la li menm li sitiye a, li rate yon opòtinite an ò paske pwodui a pa vann. Men ki sa k fè pwodui a pa vann? Se yon fenomèn de kokoratatizasyon. Se yon fenomèn kote nèg yo reflechi nan logè prent nen yo. Se yon fenomèn kote le Nòdès. Malgre nèg a nan nenpòt kèlke gran pòs o pi wo nivo de leta, li pa gen ase kapasite pou l kapab konprann ke li dwe defann Nòdès nan tout entegralite l. M ap pran egzanp pa rapò a sa m di la a, e pou m kore sa m di la a. Tout moun konnen, nou te tande, nou te viv, nou te wè atravè rezo sosyo, atravè dè imaj ki t ap sikile, ke genyen yon ayewopò Okay ki pwal inogire. E tout moun tap poze kesyon kote ayewopò a? Kote sak yo di ayewopò a? An gar yo wè yo di ayewopò. Men ki moun ki te nan tèt inisyativ sa a, se te e Pwofesè CP Leslie Voltaire. Men Leslie Voltaire kon kòm nèg gran Sid, li fè valoir de sak di li pwal inogire a. Tout Ayiti. te anbranl e te okouran ke yo pral inogire yon airport oubyen yon aeropò ki rele Simon Bolivar Okap, Okay, eskize mwa. Mwen t ap asiste, mwen wè jounalis nasyono, jounalis entènasyonal te prezan. Mwen t ap viv li mwen menm, mwen wè l. Kisa l te ye? Bon, anpil bagay. Men sèke li fèt kanmenm. E jodi a, avyon. desann ladan. Men lè nou konpare chefdèv sa ki nan depatman Nòdès, li vo mil fwa ke sa ki fèt Okay la. Epi lespri Vòltè a, piske gen yon lespri ki gran, piske li eklere, li pa kokorat, li pa egoyis, li pap chache ti vizibilite san wont, li pap chache e chache ti bagay pou kapab fè ti klan, ti zanmi pwofite. Li menm, li fon bagay lajman laj. Yo kritike l sèt. Yo di kote sa ou inogire a lè se Voltè? Li di men ni. Men ni. Okay pat genyen y dayè konbyen ane pase ke chak gouvènman ki vini yo di yo pwal fè yon aewopò Okay. Men jodi a pandan m nan CPT a mwen min inogire l.